Kòman w pase jounen w ak Djima? Kisa w gen pou pale avè m nan Djima ou byen gen yon bagay pou pale ansanm avè m? Madan Mamari pa toujou gen bagay pou yo pale? Kòman? M pa konprann. M pa gen pwoblèm, nou kapab pale, bon se nou 2 ak lan kay la, m pa gen pwoblèm pou nou pale. Men w pa janm gen tan pou mwen? Kòman m pa gen tan pou w cheri?

Ki kote lale?
M pa konprann sa w di an. E pa ou k mari m, w ap mande m ki kote lale an. O!
M konnen se mwen k mari w. Chonje, depi m ansanm avè w la, nou pral gen de mwa n ap viv anndan kay la. M poko janm fè lanmou ansanm avè w san koze la. M pa konprann sa w vle di m la a. Wi?
Ou vle di m pa janm fè sèks avè m san prezèvatif? Ou bliye se plizyè fra, lè nou prale pa gen prezèvatif lan, sòti w al nan famasi ou pa jwenn, ou toujou fòse m pou nou fè l?
Nou menm gason ayisyen nou gen sa pou defo nou toujou bezwen kote poun jete ti dlo an men depi nou fin jetel nou pa bezwen konn anyen ankò dayè sa w vle dim pa la m pa gen lòt nèg non oo kòman m pa m pa di w gen lòt nèg non. E e e ebyen sa w ap vin dim la ki afè de prezèvatif w ap vin pale m la. Non.

Map kite kay li pou li. Map resi kite kay li pase kom se yo di se gason ki kite kay pou fanm mwen menm map kite kay li m pran tout afem m ale ok m pa nan tenten mwen menm map pran yo m ale m prale m kite kay li pou li sa twop radot sa nan ranse map kite kay li pou li menm m ale mwen menm.
Fout gason ayisyen. E mwen menm ki pat konn valè tèt mwen poum tal wè avèw. Mwen menm te palem gason ayisyen. Aw ranmase afèw pou ale vre ou mèt ale. Em swete w bliye pòt kay sa. M pwale, m pwale ok, mwen m pwale.

Vwazen mwen ou a valiz pale a m deyo pase antre depo ki pwoblèm ou vwazen? Vwazen pwoblèm m kite kay manje pou vin kite kay manje. Pou kisa ou kite kay la vwazen? Di m esplike m sa k pase menm. M konnen ou gen dwa gen pwoblèm vwazen esplike m pale avè m vwazen m ta renmen tande ou ki pwoblèm ou pase ou talè ou apèn antre epi ou gentan ap sòti a valiz ou èske kisa ou gen esplike m. Apèn m ap rantre nan kay la madanm mwen di m bann bagey men monchè si m di w bagay sa se pa yon bagay w ap janm kwè imajine w pandan karantèn nan M avè manzè nan kay la nou 2 sèl nou pa ok. Ben parèt m parèt manzè dim l ansent menm. Kòman w santi w tap pran bagay konsa hein. Ok vwazen m gen dwa konprann ou m konn pwoblèm ou madanm ou gen dwa ansent ou konprann m konprann sa ou konprann men pa bliye pandan ou te nan yon epòk kwadantenna e ou nan karantèn nan bagay yo pat osi fasil. Se ou menm avèk madanm ou kap viv nan kay la sèlman. Madanm ou ta rive di konsa ke li ansent e m konprann, li gendwa di w li ansent vrèman, m konprann sa w di a, men m ret kwè ke si madanm ou ansent e pou ou pou l ta ansent paske nan moman karantèn nan m sur ke madanm ou e avè w li te ye, ou konprann, m pa konnen kòman sa te ye, men esplike m èske kòmsi madanm ou lè ou pat eseye konvenk li pa bliye e pandan bagay yo te difisil pat gen kòmsi pou w te jwenn e kondom pou w te gentan achte nan famasi akoz bagay yo te difisil. Anyen pat antre, kont trelè tout bagay te bloke, esplike m pale avè m di m. Non vwazen, ok pandan w di sa se vre, m te chonje m t ale nan famasi a m pat jwenn, m t ale nan yon boutik ankò pat genyen, donk men m pat janm chonje m te fè bagay a moun sa manzè sa san prezèvatif, paske si ok, ah ok ok ok, kounye a m raple m vwazen, kounye a m raple m. Ou sonje m tap jen e manzè tap jenem te fè lanmou avèl m te fèl san prezèvatif vre kounya m sonje paske menm son ti chasè m tap chache ba yo mare pistach yo m pat jwenn poum te ka menm mare penim m pat jwenn anyen menm monchè vwazen e kounya m raplem men resi mal lakay la manzè ap pranm ankò pase. M gentan m gentan mete tout pou tout afèm ma soti menn m pa kwè si manzè ap pranm ankò menn. Bon vwazen mwen menm sam ka konseyew m pa vle w mete sa nan tèt ou ke li pap pran w nan kay la pa bliye pitit la li gen an e pou ou li gen li e pitit ou la pi ou konprann m ta swete wal lakay ou ou pale a madanm ou ou esplikel ou pou fèl konprann ou konprann epi pou nou kontinye relasyon an.
Evre vwazen. Wi vwazen.
Men m pa kwè lap fasil menm non mwen sak fasil pou mwen se. Ale kite kay la m santi l tap bon. M ta renmen w ale eseye tanpri vwazen m konnen vwazen pam ou ye nou sou katye a lontan e ou pa nan anyen ki dwòl e ou menm a madanm ou relasyon tap byen mache men m ta renmen w ale eseye pale avèl ok vwazen m ta swete yon bon bagay.
Cheri! Cheri!

Sa se son erè m fè? Wi. Ok sa pap repwodi ankò?
Men lè pou n jete dlo a n pa santi erè an non. Ah. Depi w wè bagay sa cho nan kò n, n pa konn sa pou n fè. Ok.
Grimas.
Men kisa w fè jodi a pou w kit pou yon bòt fè an? Ou te kite kòb? Depi w leve w met rad sou do e pa lari an w pran? Al kay zanmi w yo al manje. M alèz menm.
E m gen lopwesyon e lè w ta pral la? Evre?
Humm. Ok.